Nan ti video sa medam e mesye nou pral montre w koman pou retire background kelkeswa foto ke w genyen andan canva. Canva nou konnen se yon aplikasyon ki vreman enteresan kote ke nou kapab fè kat de vizit, nou kap fè flyers, nou kap fè logo, kat envitasyon etc. Li vreman enteresan aplikasyon sa a. Nou pral montre ou kòman ke ou kap retire background yon foto andan aplikasyon Canva avèk vèsyon ki gratis la. Menm si ou pa gen yon plan ki peye, ou ka retire fon foto a andan aplikasyon Canva. Bonjou, bonswa, kòman nou ye? Se toujou avèk yon vif plezi pou nou kontinye pataje nouvèl videyo avèk ou sou chanèl lan. E n ap pran leson pou ki n kab remèsye chak nouvo abòne ke nou gen sou chanèl lan. Paske an se dènye jou, nou gen anpil nouvo abòne sou chanèl la. Nou fè kè mwen kontan anpil, kontinye pataje video yo, kontinye kite kòmantè pou nou, kontinye envite yon lòt moun pou ki yo kapab abòne avèk chanèl lan. E pou ke nou ka pale nan la pratik, nou pral montre ou kòman pou retire fon yon foto, sa nou rele background nan, andan aplikasyon Canva menm. Nou pral pataje ekran konpitè nou avèk ou pou ke ou kapab wè kòman ou kapab fè sa byen fasil. E la mwen pral rantre sou Firefox. Navigatè Firefox ou menm kap chwazi kelkeswa navigatè ke ou vle a. La mwen chwazi Firefox. La mwen deja andan Canva paske Canva pam nan te deja tou ouvri. Men ou menm lè w fin lè w fin e rantre sou navigatè paw la ou make Canva ou klike sou ok apre sa li pral parèt ebyen lè l fin parèt Canva fin ouvri. Ebyen sou konpitè ou oubyen si te sou telefòn ki ou ye fòk ou telechaje aplikasyon an sou telefòn ou si te sou konpitè ok wap nèk ale sou yon navigatè ou make canva lap parèt ebyen lèl fin parèt ou prale ou prale anlè alò ki male nan initio pou nou kap wè lè nou apen ouvri aplikasyon an kòman ke Lap parèt ba li nan inisyo. E nou pral wè koman ki lap parèt lè nou apèn ouvri Canva. Ok, lè nou apèn ouvri lap parèt konsa. Nou wè Canva la lap make create one design. Nap kreye yon design. Nan klike sou create one design. Lè nou fin klike create Creal un design, mwen map chwazi miniatura do YouTube, ou kap chwazi kelke sa nan sa yo ke ou vle. Mwen map chwazi sa. Ebyen nou pral montre w kòman pou retire fon yon foto andan Canva avèk vèsyon gratis la san ke w pa gen yon plan ke w peye chak mwa e nou pral montre w kòman ke w kapab fè sa lè nou fin klike sou Create New Design apre sa nou chwazi swa minyati oubyen yon logo kèlkonk apre sa nou prale nan pati a goch la kote ki di Apps n ap klike sou Apps la. Nan klike sou apps. Apre sa nou prale anlè la. Nan toujou nan menm pati a goch la nan klike kote ki di bouske apps e dou canva. Klike sou li la. Apre sa nou prale ekri background eraser. Li deja parèt la paske mwen te ekri l la deja, mwen te fè rechèch la. Bag la yon erezè nou klike sou li. Se yon aplikasyon ki andan Canva menm k ap pèmè asyonte fon yon foto san ke w pa yon vèsyon ki peye a. N a klike men aplikasyon nou wè. Bag la yon erezè nou klike sou li la. E answit nou pral klike kote ki Choose File. N a pral chwazi fichye ke nou pral itilize fon. Klike sou li la. La mwen pral chwazi yon foto. La m pwòch yon foto. M pran foto sa, se foto pa mwen. Apre sa m ap di nan Abril. Apre sa anba la m ap mete remove background. Klike la. La m pral retire fon foto a. Nou pral wè se vrèman fasil pou ou menm ki pat konnen. Si w te deja konnen, felisitasyon men si w pat konnen. Gade video avèk anpil atansyon, al fè al esifye sa pou wè si ou ka fèl pou kont nwè, men foto a ke nou retire bag la ronn nan nwè, men foto a. E lòske nou potko retire bag la ronn nan nou pral montre ou kòman ke li te ye, e li la banm wè, amen. Nou wè, nap wè se 2 bagay diferan, men sa ki gen bag la ronn. Nou renmen sa e sa nou te bèl garanti. Examen an fasil sa se pou moun ki pa gen plan peye a. E si w gen plan ki peye a, kòman ki w ka fè sa? W ap retire yon lòt metòd ki pi fasil toujou. Ke m siprime foto sa yo, e siprime foto sa yo. Pou plan ki peye a, lòske nou fin ouvri aplikasyon an, ebyen n ap chwazi imaj. Ki nou pral retire fon an. Sim chwazi imaj sa a men li imaj sa a sim chwazil nou wè ok m pral retire fon an men li kem chwazi yon lòt ok kem chwazi sa ok men men li la m pral retire fon an pou retire fon an avèk plan ki peye a kisa nou fè nan klike sou foto a E answit nou prale nan pati a goch la kote ki di edital foto. Nou edite foto a la. Nou klike sou edital. Opa, an klike ankò. Klike yon twazyèm fwa nou wè, ok. Ebyen nan pati a goch la, nou wè sa yo? Se moun ki gen plan peye a ki kapab sèvi avèk. Mwen mwen gen plan peye a men, nou wè. Nou wè ti imaj sa k parèt sou kote a, foto sa yo. Se pou moun ki gen plan peye. Si w gen plan gratis, ou pa kab sèvi avèk li. Konprann sa, se pou moun ki gen plan peye. Lè nou fin klike sou li, ou pa. Klike sou li la, nou ale nan edital foto men. Nou pral klike kote di removedor de fundo. Nou la. Removedor de fundo. Nan klike sou li la. Nan pwè. Fon foto at nou wè. Fon an deja soti otomatikman nou wè men. Nou wè? Li deja soti. Nou wè? Li deja soti. Se vwèman fasil. Se vwèman fasil. E se konsa ke nou ka vwoti fon yon foto. Andan aplikasyon kanva. Avèk plan ki gratis, avèk plan ki peyè tou. E si ou ta renmen pou nou ta fè video ki gen rapò avèk Canva, kòman ki ou kapab fè yon logo, kòman ki ou kapab fè yon flyers, yon kat de vizit, kat de maryaj, ekri nou nan kòmantè, fè nou konnen sa. E konsa nou menm nou kapab kontinye fè video ki gen rapò avèk Canva, pou nou ka fè bèl dizay nan foto. e eksetera. Se te yon plezi pou nou te pataje video sa avèk ou e si ou estime ke video sa te enteresan e pa neglije kite yon like pou nou e pataje video avèk yon zanmi ou yon fanmi ou e abòne avèk chanèl la si ou pa poko abòne e aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou pa rate oken video sou chanèl la. Babay a la pwochèn.